Medam e mesye movèz nouvèl pou ansyen avoka pèp la André Michel ebyen ti mesye viv ansanm yo fè 2 kabès sou ansyen avoka pèp la tout detay tout enfòmasyon andedan video denfòmasyon sa nou konnen depi enfòmasyon an tonbe a la minit ke l tonbe nou prè pou n pote l ba ou nan bon ti mamit e koute enfòmasyon an ye nou toujou la pou nou kapab pote l ba ou ebyen kisa nouvèl la ye rete la pa rate anyen. nan emisyon sa a paske sa fè lontan Jimmy Cherizier alias Babekyou ap chèche André Michel tankou chen fou ebyen jodi a la nèg yo pran André Michel nan youn nan pi gwo otèl nan kapital la ebyen nou gen son gen imaj nou pral tande e konprann sak pase a. Dosye Reginald Boulos la pa piti, kontrèman a sa anpil nèg onivo de laprès lokal fè konprann Reginald Boulos ki te jwenn arestasyon l 17 jiyè pase a gentan prèt pou pase yon semèn an gad a vi annatandan jij Orie Pereira li kòmanse tande dosye Reginald Boulos la. Antouka, si w parèt sou biwo jij Orie, w ap wè gen 2 lo dokiman, yon lo dokiman ki se plent Sèvis Imigrasyon Amerikèn yo menm yo depoze kont Reginald Boulos, yon lòt lo dokiman kote se FBI ki depoze yon kantite rapò ke l monte, ke l drese kontre Doktè Pierre Reginald Boulos. Reginald Boulos ke tout moun konnen kòm yon patante, kòm yon nonm ki te parèt tou pwisan nan peyi Dayiti, mesye dam Reginald Boulos la pran nan mera. La FBI mete sou do Reginald Boulos akizasyon daprèzavwa li patisipe nan touye Jovenel Moise. Bon mezanmi, si Reginald Boulos gen akizasyon sou do l daprèzavwa l patisipe nan touye Jovenel Moise e Michel Martelly. N ap raple, depi avan asasina Jovenel Moise la, depi aprè padon asasina Jovenel Moise, Michel Martelly te gentan mare bòt li, li lage l Ozetazini. Pandan nap pale la Michel Martelly genyen sanksyon depatman trezò Lèzetazini sou dol. Sa pa anpeche Martelly ap dòmi bwè kè pòpòy Ozetazini. Eske arestasyon Reginald Boulos la se yon arestasyon politik oubyen son kesyon diplomatik oubyen son kesyon de jistis? Atansyon! Paske si chèf dakizasyon k tonbe sou Reginald Boulos yo efektivman se ta de vrè chèf dakizasyon, mesyedam nou te mèt kwè m, ala pral gon kouri vrèman nan peyi a! Pral gon kouri an verite pral gon kouri nan peyi a! Si akizasyon ki tonbe Sou Reginald Boulos yo ta revele vre mesye dam ni anndan kouwè deyò Ayiti pral gen yon kouri depiw tande Boulos anba kòd pral gon kouri pral gon kouri anverite. Depiw tande Reginald Boulos anba kod, depiw tande Reginald Boulos pale, e ke chef dakizasyon k peze sou do Reginald Boulos yo se ta va de vrè chef dakizasyon, mesye dam ta sanble klas politik la ak klas moun ki gen lajan yo pa gon grenn ladan yo kap rete nan peyi a. Si Reginald Boulos ta tonbe pou kesyon lanmò Jovenel, pou kesyon chèf gang, jounen jodi a, si n vle kwè rapò FBI la, Reginald Boulos son chèf gang wi. E Boulos tèlman nan koken nan mètdam, li pa mete si l se chèf MTV Ayiti, Mouvman Twazyèm Vwa. Ki sak pral pase nan dosye Reginald Boulos la? Nou menm pa bò isit Dan Djakout Nouvèl nap kontinye founi je gade pou ou. Ki sa ki pral pase si chèf dakizasyon yo revele vrè? Ki sa ki pral pase si Reginald Boulos efektivman ta site 2 non? Wap dakò avèm, lanmò Jovenel la gen moun ni nasyonal, ni entènasyonal ki ladann. Moun nasyonal yo, nou pa bezwen ale lwen poun konnen yo. Moun nasyonal yo, gen ladan yo ki gen pouvwa politik, gen ladan yo ki gen pouvwa ekonomik. Men nan entènasyonal la, Dieu seul sait. Men si yon gwo koure, yon gwo mastondont tankou Reginald Boulos tonbe, ou mèt kwè m pral gen anpil lèzòt moun ki pral tonbe piske Reginald Boulos, msye di l pale, e si Reginald Boulos pale, efektivman, papye ijyenik kòmanse rar nan Pòtoprens. Papye ijyenik kòmanse ra nan peyi a paske ta sanble se yon fourmiyè, yon dividal fanm ak gason k te konkokte pou te touye Jovenel. Mwen menm pèsonèlman, mwen t ap tann 7 fraz Yon fraz definitivman pandan dènye tan sa yo, menm moun ki pa konn li, menm moun ki pa konn ekri an Ayiti, yo kapab repete fraz sa par coeur, Le Conseil Présidentiel de Transition ou ankò La Primature condamne avec fermeté et rigueur. Depi w tande fraz sa ou mèt konnen se leta ayisyen k ap frape. Bon men menm depi ayè oswa m ap veye, m ap veye, m ap veye. Nòt, Le Conseil Présidentiel de Transition condamne avec la plus ferme rigueur l'acte barbare et inhumain perpétré dans le département de l'Artibonite. Bon men menm. Mwen finalman tonbe sou nòt la, epi m di vwala, leta etè la, vwala, leta è la. Jeneralman, m ap mande m, olye pou n rele leta ayisyen, leta ayisyen, poukisa n pa tou ajoute ponpis? An n retire kalifikatif ayisyen an, an n rele leta ponpye a. Se yon leta sèlman ki la pou l kondane. Or, m pa konn si n te tande dam sa nan moman kote la banda barbecue te kouri mete tout moun deyò. Dam nan te deklare li di l pa ka konprann kiman fè leta rele leta epi bon l di menm li menm ki pa konn siyen non l, ki pa konn pwente non l lè yo ba l siyen non l s on kwazon, en sonje kwazandye l fè nan fèy papye, nan fèy malanga.

Malgre genyen anndan bidjè lagè la, genyen 37 pousan lajan sa ki alwe a lapolis. Soti mwad jwen pou rive jodi a, se 177 milyon de goud ke leta ayisyen depanse nan fè operasyon, operasyon yo pa janm bay anyen. Eske nou vle m di nou poukisa se Vitelòm Inosan tout jou nou tande operasyon nan tòsèl, operasyon nan tòsèl? Ò li pi fasil pou nèg yo sènen Babekyou Dèlma 2 jouk rive Dèlma 6 ke pou yo al sènen Vitelòm nan tòsèl. Vitelòm gen plis espas pou l sove poul li Nan Tòsèl ke Babekyou antre Dèlma 2 e Dèlma 6. Men nou konn poukisa e Vitelòm nèg yo ap trake, se paske Vitelòm nè pa zen bandi de lekip an plas. Sa di si Leta bezwen montre yo ke l ap touye bandi, l ap toujou Vitelòm paske pou Leta a, se Vitelòm sèlman ki bandi, se Vitelòm sèlman y ap trake. Dezyèm pwen, polisye. sa yo malerezman yo tonbe nan komin Lyankou. Lapè pou nanm Jean Louis Daniel, lapè pou nanm Dareus Daniel, lapè pou nanm Fegensly Mertus. Gen yon yon katriyèm moun ki mouri men se yon sivil ki fè pati de yon kowalisyon ki tap pote lamen fòt a lapolis malerezman mezanmi. Si kadav polisye nou wè Fize Me ak Fritz Jean kite nan men bandi yo konsa, ale wè kadav manb kowalisyon sa. Yon senp sivil ki kwè ke l ta ka pote yon sipò bay popilasyon lakay li. Paske pa bliye, 80 pousan moun Latibonit yo vivre de lagrikilti. Peyizan pa griyen dan a moun k ap vin vòlè bèt li. Peyi, ou pa depi oken bon vòlò bèf andeyò e touye ou tou touye l. Yo ka kenb on vòlò moto, yo mennen l nan komisarya, men vòlò bèf la, sa son movè zentansyon, son zak kriminèl li ye. Men, ou pa e nan Latibonit tou ki gen plis kowalisyon, paske peyizan an, li kwè nan latè jiskaprezan. Peyizan an kwè nan latè jiskaprezan. Mentenan. Nou sonje gen yon polisye Kenyan k te mouri? Chèf gang Meyè te kenbe kadav la jiskaske Fils-Aimé t al negosye pou te fè lakominote entènasyonal plezi pou yo t al peye pou kadav polisye a. Men n pa janm tande kote Leta, kote pèsonn pale bagay sa a. Sa vle di Fritz Jean, Fils-Aimé, Nap kite gang yo fè sa yo vle a kadav polisye yo? Mesye dam, ekip malpwòpte nou konnen ki anndan CPT a ki rele tèt yo konseye prezidan, yo kanpe la, yo sèlman di le CPT ou ankò la prezidans kondamn avèk la plu grand fèmte. Se selman sa Pou yo ekri fraz sa selman neg yo ap manje kob leta a. Emmanuel Vertilè li menm ki se responsab chantye sekirite li pote signatil anba not sa tou wi. E Moïse Jean Charles ki voye Vertilè devan dan CPT a pou al responsab chantye sekirite, kounya me Moïse Jean Charles tonbe nan machann pwason, nan mache joure jounalis, nan mache voye pwen. Bon definitivman an Ayiti, ou preske rive dan ze kafou, ke w pa konn nan kiyès pou kwe oubyen w pa konn ki sen pou w ele. Il y a un an mesye nèg yo te di, y ap batay pou yo fè Ayisyen ki nan dyaspora a ka retounen lakay yo vin nan fèt chanpèt. Men fèt Laplenn di Nò a se 25. Malerezman, dyaspora toujou rete nan kanpe lwen. Men fèt Sentàn. Nan ak Senjwachen, nan senkyèm seksyon kominal Gonayiv, fèt Sentàn nan Limonad komin nan depatman Nò, dyaspora pa ka tounen pi rèd. Men tout jounen w tande gen rankont k ap fèt o somè, men men menm m ap toujou di n sa, gen yonn nan nèg anndan manm cpt yo, msye desi m anpil! Il s'appelle Fritz Jean. Fritz Jean son nom se peyi a ki grandi misye e peyi a k bay Fritz Jean manje. Donk si pat gen Ayiti Fritz Jean pa tap on merd nan lavi l. E se depi lò misye pi jenn gason misye ap travay anndan leta. Men kòm rezilta de karyè Fritz Jean a toujou ete un homme vide, un homme avide d'argent et de pouvoir. Men men m pap pale de Fritz Jean prezidan cpt an non, m ap pale de Fritz Jean sitwayen ke moun Okap konnen an, sitwayen ke Bank Santral konnen an, sitwayen avèk le pase ki la. Sa vle di Fritz Jean, ak bidjè de gè la, kadav polisye yo ap rete nan men bandi yo nan Savyen, nan Lyankou padon. Sa vle di, nou peye pou n al pran kadav polisye Kenyan an, men pou konpatriyòt nou yo pa gen lajan pou yo? Se sa k rele deni de gouvènans lan wi. Kòmsi otorite Leta a pa pran Ayisyen pou anyen, e Ayisyen nou menm tou nou pran yo pou yon zafè. Lè w wè Yon nèg anndan CPT a debake Yon kote CP CP prezidan non nèg sa yo pa met prezidan sou ban malpwòpte yo ye ou pa ka fè m rele ankenn nèg k anndan CPT a prezidan yo pa prezidan s on pakèt bann ti pwofitè s on pakèt bann ti flatè on pakèt bann ti tchoul ki vin vòlè ki vin refè Yon sante politik Kounya ou vle pou m kwaze Emmanuel Vertilè pou m rele l prezidan? Ki bò l prezidan? Pou m kwaze a Louis Gérald Gilles, Laurent Cesir, Frinel, Regine, Fritz Jean pou m rele w prezidan? Ki bò, ki kote yo prezidan? Si yo prezidan san dan vila dakey la selman yo prezidan yo pa prezidan ayiti apa ayiti bezwen mesye dam yo pèsòn pa reponn prezan men m ta renmen konnen eske nèg yo touche mesye dam yo touche chak mwa wi bon gade menn gen tan rive nan dat 23 se moman pou leta komanse peye sa vle di nèg yo pral dekese chèk la mesye dam yo Bon gade a kèl tit nèg k anndan leta aktyèlman pral touche mwa sa. Bon Mario Andresol a kèl tit ke w pral touche la, Normil Rameau. Men pa bliye se yon leta k ap efondre. Se yon leta k ap efondre. E si w ale pi lwen. Ayisyen jodi a nap bat bravo lakontantman poukisa nap bat bravo lakontantman se paske ameriken arete Reginald Boulos men map raple arestasyon Reginald Boulos pa gen anyen lap chanje an Ayiti dayè Michel Martelly sanksyone tande byen wi tande malpwòpte wi yo sanksyone Etazini sanksyone Michel Martelly epi Martelly ap viv Ozetazini ou manke konprann sa map di w la wi. Mèt la tout sanksyon sa yo pou kisa? Tout arestasyon sa yo pou kisa? Eben, nèg yo gen dwa te bezwen blanchi Reginald Boulos, epi yo arete l pou yo voye l an Ayiti pou lajistis ayisyèn vin blanchi l. Nou pa tande kisa lajistis ayisyèn toujou di? Se la kominote entènasyonal ki sanksyòn lè politisyen e lèzòm dafè, men nou onivo de lajistis ayisyèn, on n'a pas de preuves. on n'a pas de preuve légale pou enkilpe lè sanksyone de la kominote entènasyonal se fransè kap pale nan fèy dyòl nou nan peyi a gade komisè gouvènman pòtoprens frantz monklè li di l pa gen ase prèv pou l enkilpe moun ke kominote entènasyonal la e men nèg sa yo se kominote entènasyonal yo fè mal Se blan nèg yo fè mal wi. Se nòmal pou lajistis ayisyèn di l pa gen prèv legal pou l enkilpe lè sanksyone du Canada, de la France, de l'ONU et du Departement de Trésor Public des États-Unis. Kote pakèt sanksyone sa yo? Kote pakèt sanksyone sa yo? Nou sonje. E Cherif Abdala sanksyon, Anel Belize sanksyon, Jilbè Bidyo, Gari Bodo, Jean Henry Céant. Jean Henry Céant son nonm ki ta dwe nan kache wi. Men sa pa gen lontan Jean Henry Céant monte nan mikwo radyo e li menm kap vin fè moun lamoral. Men gen anpil moun ki gentan kale nou vag a peyi nou an paske yo wè son bagay bwat fatra, son bagay teyat nan fè tout jounen. Rony Celestin tout moun konnen ki patisipe non sèlman nan asasina Jovenel men kòman w le e ansyen komisè gouvènman ki te mouri Sendomeng. Rony Celestin tout moun konnen ki ki ki asasinen ansyen jounalis Néhémie Joseph nan Mirbalais. Renold Dib, Bertho Dorcé, Hervé Fourcand, Joseph Lambert, Laurent Lamothe, Youri Latortue, Michel Martelly, Litz Quitel, Charles Saint Remy, frè madan Michel Martelly. Kote tout sanksyone sa yo? Nou pa wè Ameriken pran Ayiti li fè l tounen yon teren kote l ap eseye. An arestasyon Reginald Boulos an va chanje kelke choz? M tande Reginald Boulos di m pale, esetera. Kòm e nou menm ki te pran Boulos pou yon zafè, e nòmal lè de twa ti blan vin arete l, li kòmanse pipi nan pye l, l ap depale l pa t janm yon merd. Se an Ayiti nou gen yon sistèm lekòl malpwòpte ki fè nou pran milat la nan Petyonvil kòm yon gran nèg. E wè mas moun nwa yo an Ayiti yo tounen kòm de, kòm de soumi. Pa gen ayisyen k bosal ankò, gwo pakèt bann ti trèt k ap chèche manje e k ap goumen tou jeneralman kòmsi pou jwenn manje. Men jodi a w pral dakò avè m kèlke pa, nan peyi Dayiti, ou prèske kòm analis politik ou prèske pa konn sa pou di ankò. Ou prèske pa konn ki fraz pou mete devan lè w ap pale de sitiyasyon politik la an Ayiti. Sa vle di mesye dam, anndan bidjè de gè Fritz Jean sa, tout bagay sa yo la ap pase? Ou tande de deklarasyon de sèten polisye ki di, yo pa dirije ak pawòl sèlman fèk gen aksyon. Men lapolis la konnen leta pa gen kenn kote l ap mennen peyi a wi. Men gade, mesye dam ki nan CPT yo, nou konn ki garanti yo genyen? Garanti yo genyen se ke lè yo fin vòlò konsa anndan leta, yo pral viv tankou Joceanne Privert, tankou Jean Henry Céant, tankou Michel Martelly, tankou tout ansyen minis yo, yo pral viv kè pòpòy. Sosyete ayisyèn nan pa sanksyone moun. E ou wè tout ansyen vòlò yo ap retounen vin fè moun lamoral nan radyo pou di men kiman pou yo dirije peyi. Men menm.

Lapolis la tou ki pase anba flanm dife, ebyen cpt a kondane zak sa, Aly Didier Fils-Aimé di l pral ouvon ankèt. Monchè gen moun ki gen rezon yo kale nou vag ak Ayiti, paske Ayisyen pa vle mennen Ayiti ankenn kote. Gwo afwontman antre Lapolis Nasyonal Dayiti avèk ti mesye gang Viv Ansanm yo nan divès rakwen nan kapital la tankou nan Dèlma 19, wi Dèlma 19, Dèlma 32 e Dèlma 33 tou gwo pati ladann genyen anpil katouch kap tire men nou pa genyen lokalizasyon egzat nan Dèlma 33 ki kote katouch la ap tire a. Daprè sa plizyè polisye e tan dotre sitwayen Madan Misye pataje ansanm avèk nou, di nou ke sitiyasyon an parèt trè difisil Dèlma 19, 32 ak 33 nan momen n ap pale la. E nan sa ki konsène Dèlma 19 lan, se lapolis avèk bandi yo k ap tire nan momen ke nou ap pale la, daprè de sous andan lapolis la, lapolis fè n konnen ke. Yo fize deja, yo voye al jwenn bawon plizyè endividi mal entansyone, plizyè endividi ki fè pati de manb gang Viv Ansanm, espesyalman ti mesye Babekyou yo ki panse yo kapab fè sa yo vle, sa yo vle pito onivo de Dèlma 19. Te gen ti retou. bò simityè Petyonvil lan, e daprè sa nou aprann, men sitiyasyon an te kreye gwo gwo panik, lapolis al gade sa k genyen, ebyen se ta lòt polisye, polisye utag ki t ap fè yon entèvansyon nan blòk sa, yo pran yon nèg ki t anndan simityè a, daprè sa nou aprann. Detaye Madam Misye nan aktyalite a pou jodi, Madam Misye ki pote mèkredi 23, wi jodi a se mèkredi ki pote 23 jiyè 2025, sitiyasyon an tou li pa tèlman fin ok. Men nan divès rakwen nan kapital peyi a tankou Kenskòf, lapolis ki konpoze de plizyè inite andan lapolis lan, BLVV, swat, utag.